Travay fè disip la se yon gwo responsablite Jewova ban nou. Men, Jewova pa mande n fè travay sa a poukont nou. Èske w byen pwofite èd Jewova bay la? Senpozyòm sa a ki gen twa pati pral vrèman ankouraje nou. Chak oratè ap prezante oratè apre a. Frè Robert Ciranko, yon frè k ap ede nan komite redaksyon, ap fè premye diskou a ki gen tit, Chèche jwenn kè kontan nan travay fè disip la. Aksepte èd Jewova, Zouti pou n fè rechèch yo. Frè Ciranko, n ap tande w, frè m.
Selon ou menm, jis nan ki pwen travay fè disip la enpòtan? Bon, sa tèlman enpòtan, Jewova patisipe dirèkteman nan travay sa a. Sa k fè n di sa? Tanpri, ouvri Bib nou nan 1 Korentyen chapit 3, vèsè 9. 1 Korentyen 3, vèsè 9 Paske nou se konpayon travay Bondye, nou menm, nou se jaden Bondye bay kiltive, nou se kay Bondye ap bati. Se yon gwo privilèj pou n ap travay bò kote Kreyatè linivè a ki toupisan nan yon travay k ap fèt sou tè a ki enpòtan nan je l. Jewova ede n jwenn kè kontan nan ede moun vin tounen disip Jezi Kris. Lè nou gade nan vèsè ki anvan vèsè 9 la, n ap wè toutpandan n ap plante e n ap wouze mesaj bon nouvèl la nan kè moun ki enterese yo, se Jewova ki fè sa n plante a grandi. Men, sa pa ta dwe fè n panse li pa twò enpòtan pou n patisipe nan travay fè disip la. Sa nou fè ak fason nou fè yo ap gen enfliyans sou fason semans laverite a ap grandi. Jewova konnen tank nou vin pi maton nan travay fè disip la, n ap pi byen kolabore avè l e n ap jwenn plis kè kontan nan travay la. Se sa k fè Jewova ban nou tout sa n bezwen pou nou vin pi maton nan travay ansèyman an. Tout sa n bezwen fè se aksepte èd li, e se sou sa senpozyòm sa a pral pale. Nou pral aprann byen itilize zouti pou n fè rechèch Jewova ban nou yo, byen pwofite èd frè ak sè nou yo ak pouvwa lapriyè. Chak diskou nan senpozyòm sa a pral reponn de kesyon, Premyèman, ki èd Jewova ban nou? Dezyèmman, ki jan n ka sèvi ak èd sa a pou n gen plis kè kontan nan travay predikasyon an? Pou kòmanse, nou pral pale sou zouti pou n fè rechèch. Ki fason Jewova ede nou? Jewova ban nou bon zouti yo, pi bon zouti yo pou n fè travay la. Sa k pi enpòtan an, Jewova onore nou paske l pèmèt nou itilize Pawòl li, Labib, e se zouti ki pi enpòtan nan travay predikasyon an. Ann al nan 2 Timote chapit 3, vèsè 16 ak vèsè 17. 2 Timote 3, 16 e 17. Tout sa ki nan Ekriti yo se Bondye ki enspire yo e yo itil pou anseye, pou reprimande, pou fè bagay yo vin dwat, pou bay disiplin, selon prensip Bondye yo ki jis, dekwa pou moun pa Bondye a vin kalifye nèt, pou l vin gen tout sa l bezwen pou l fè tout bon travay. Nou tout dwe fè efò pou n vin pi maton nan fason nou itilize Bib la pou n anseye laverite sou Bondye, Jezi ak Wayòm nan. Sa k bèl lè n itilize Bib la, Mesaj ki gen nan Bib la kapab chanje lavi moun yo. Gen anpil fo doktrin ak yon seri fo rezonman ki byen anrasinen nan lespri moun ki sensè yo, men lè nou byen itilize Bib la, nou ka derasinen fo kwayans sa yo. Bib la ka menm ede n konprann panse ak santiman ki pi pwofon n genyen. Nan 2 Timote 3 vèsè 16, gen yon tradiksyon Labib ki mete, Bib la itil pou l chanje direksyon lavi yon moun pran. Lè n etidye Bib la pèsonèlman, sa ka ede n pi byen itilize Bib la nan travay predikasyon an. E pou n rive fè sa, Jewova ban nou yon pakèt zouti pou n fè rechèch, pou etid pèsonèl nou ak adorasyon an fanmi. Pami yo gen Bibliyotèk Watch Tower a, aplikasyon JW Library a e bibliyotèk sou Entènèt Watch Tower a ak gid pou fè rechèch la. Jewova vle nou vin maton nan itilize zouti li ban nou yo yon fason pou pwovèb sa a ka reyalize nan ka pa nou, Èske w konn wè yon moun ki fè travay li byen? Se devan wa l ap kanpe. Pandan w ap gad videyo ki vin apre a, gad ki difikilte Nita te jwenn antanke anseyan pandan l t ap fè etid JAD. Gade jan l te vin wè li bezwen èd pou l byen anseye e gad ki zouti pou l fè rechèch li te itilize pou l te prepare l pou l al fè etid JAD.
Pou w vin zanmi Bondye?
Bon, m pa wè ki jan yon moun ka fè sa. Ou pa konn fè zanmi, men ou vin zanmi m. M ka wè w, men Bondye, ki jan m ka zanmi l? M pa ka wè l. Men gen bagay ou kapab wè. Ki sa kreyasyon an aprann ou sou li? Hum, pa anpil. Petèt, espès yo evolye oswa yo mouri. Sa pa vrèman ede m. Bon,
Se pa sou evolisyon m ap pale. M ap pale de bagay Bondye kreye yo.
Ou pa kwè Bondye gen yon kote nan syèl la pou l kreye bagay yo nan moman yo, pa vre? Verite a, bagay yo evolye. Tout bagay rive sou chans. Ki sa sa anseye m sou Bondye?
M pa t pare pou sa. M pa ka byen esplike poukisa n pa kwè nan evolisyon. M ap bezwen fè rechèch. Sijè sa a ka trè bon. Anpil moun ki kwè nan evolisyon. Vag dlo ki la lontan yo rasanble eleman chimik yo pou kont yo, sa twò konplike. Tann, petèt, kisa prèv sa yo montre pou yon selil kontinye viv, adn, ARN, bagay ki pa gen vi ladan yo, sa sanble vrè, m pa fin kwè sa ka ede l. Pwoblèm li gen tout bon, se konnen kijan l ka zanmi yon moun li pa ka wè. Petèt sa se pi bon kote m ka kòmanse. Yon fo ansèyman gaye tout kote, retire espwa moun yo, sa gen ladan l objektif moun yo nan lavi a. Li te kapab sa. Pito m chèche yon teren dantant. Ki sa kreyasyon an di toutbon sou Jewova? Evolisyon an pa di nou. M te panse a dènye konvèsasyon n nan. E m te fè kèk rechèch. Ok, ya. W ap renmen sa m te jwenn yo. Ok.
Vini, vini, chita. Ok. Ok. An n pale kounye a. Ok.
Èske w te wè ki kote Nita t al chèche èd? Nan gid pou fè rechèch la, piske l te pran yon ti pasyans pou l byen chèche, li te jwenn sa l te bezwen an. Enfòmasyon l te jwenn yo te fè kè l kontan, e etidyan l lan te kontan jwenn enfòmasyon sa yo. Ki jan w ka byen sèvi ak zouti pou fè rechèch yo tou? Ou ka sèvi avèk yo pou w ka anseye epi esplike vèsè biblik yo. Pa egzanp, menm jan ak Jad, li ka difisil pou etidyan w lan rive konprann ansèyman biblik yo. Oubyen w gen yon etidyan k ap goumen pou jwenn solisyon yon pwoblèm li genyen. Sèvi ak zouti Jewova ban nou yo pou n jwenn yon esplikasyon oubyen yon egzanp k ap ede etidyan an. E sa k pi bèl la, ou ka pa oblije fè tout travay la poukont ou. Ou ka aprann etidyan w yo sèvi ak zouti rechèch yo pou yo ka jwenn repons kesyon biblik yo poukont yo. Kidonk, fè tout sa w kapab pou w aprann sèvi ak zouti pou fè rechèch nou yo. Petèt ou abitye itilize JW Library pou etid pèsonèl oswa adorasyon an fanmi, oubyen pou w prepare reyinyon yo. Si w aprann byen itilize nouvo opsyon ki nan aplikasyon JW Library a, sa ap vrèman ede w nan travay predikasyon an. Menm gen yon seri opsyon nan aplikasyon an ki pèmèt ou konsève rechèch ou deja fè yo. Ou ka al ladan yo ankò alavni. Ki opsyon sa yo? Nòt ak Tag Nòt ak Tag Si w potko konn itilize yo, al aprann fè sa. Tanpri ouvri Bib ou nan aplikasyon JW Library a nan 1 Timote chapit 2. 1 Timote chapit 2 epi byen gade videyo ki vin apre a.
Èske w byen pwofite JW Library a? Ann wè kijan kèk moun sèvi avè l, epi ann fè yon ti pratik ansanm.
M mete nòt nan Bib mwen pou anpil rezon. Se kapab yon bon pwen nan yon diskou. Yon egzanp k ap ede m esplike yon etidyan kèk bagay. oswa yon bagay m vle medite sou li. Mwen souliye mo kle yo epi m mete yon nòt. Ann fè yon ti pratik ansanm. Si ou gen JW Library a, chèche 1 Timote 2, vèsè 6 nan Bib la. Kounyeya, souliye mo ranson an e tape sou senbòl pou ajoute yon nòt la. Apre sa, ekri kòmantè w la. Lè w tape ti kare ki nan maj la, kòmantè w la ap parèt.
M mete yon pakèt nòt. M sèvi ak mo kle yo pou ede m jwenn nòt yo. Pa egzanp, nenpòt lè m tande yon pwen m vle itilize nan ministè a, Mete yon nòt epi m ajoute yon kategori tankou priyè, ranson, oubyen dènye jou yo. Konsa, lè m nan ministè a, m ka jwenn nòt yo byen rapid.
Ann fè yon ti pratik ansanm. Nan nòt ou te fèk mete a, tape sou twa ti pwen yo. Epi, modifye. Kounye a, Tape sou Ajouter une catégorie. Epi ekri mo kle a. Nan ka sa a, ekri Ranson. Ou ka ajoute kantite mo kle ou vle. Pou jwenn rechèch ou yo ankò, ale nan onglè Etid pèsonèl. Ou ka ekri mo a nan bwat rechèch la, oubyen ou ka jis tape mo kle a. Lè m ap li chapit nan Bib la pou reyinyon lasemèn nan, souvan m jwenn vèsè m vle konprann pi byen. M ale nan Gid pou Temwen Jewova yo fè rechèch la. Pafwa, m pataje pwen sa yo nan kòmantè m fè nan reyinyon yo. Ann fè yon ti pratik ansanm. Èske w toujou nan 1 Timote chapit 2 a? Tape vèsè 6 la. epi tape sou Gid pou fè rechèch la ki nan meni a. Kounye a, ou ka li esplikasyon sou vèsè a. Ou ka menm kopye yon pati nan rechèch la epi ajoute l nan nòt ou a.
Siw menm jan avèm wap oblije gade video sa 2 ou 3 fwa ankò. Si ou twouve l difisil pou aprann itilize kèk opsyon nan aplikasyon nou an, men de bagay ou kapab fè. Premyèman, mande yon moun nan kongregasyon w pou ede w, e pi souvan se jèn yo k ap ede w. Dezyèmman, al sou jw.org, ale anba nèt nan nenpòt paj, klike sou JW Library e w ap jwenn plis videyo k ap montre w itilize aplikasyon nou an. Jan yo te anonse sa nan reyinyon anyèl 2018 la, objektif yo se fè zouti rechèch nou yo vin pi fasil pou itilize epi amonize yo. Tank nouvo opsyon yo ap parèt, aprann itilize yo. Ann travay ak kè kontan bò kote Jewova toutpandan n ap itilize zouti pou n fè rechèch yo pou n fè disip. Frè Joel Dellinger, k ap ede nan Komite pou Sèvis, pral prezante pwochen diskou nan senpozyòm sa a. Chèche jwenn kè kontan nan travay fè disip la. Aksepte èd Jewova, frè ak sè nou yo.
Nan Bib la, n ap jwenn yon dezyèm èd Jewova ban nou pou n kapab gen kè kontan nan travay fè disip la. N ap jwenn kado sa a nan 1 Pyè chapit 5, vèsè 9. Tanpri, ann li. 1 Pyè chapit 5 vèsè 9 Men, kenbe tèt ak li, rete fèm nan lafwa, note sa, piske nou konnen se menm kalite soufrans lan tout frè nou yo nan monn nan ap jwenn. Ki èd Jewova ban nou? Tout frè ak sè nou yo toupatou nan monn nan. Menm jan frè ak sè nou yo ka ede nou andire, Yo kapab ede nou tou lè nou jwenn difikilte nan travay predikasyon an. Jewova ban nou yon pakèt pakèt frè ak sè. Sa montre li vle nou gen kè kontan lè nou travay nan tèt ansanm. Nou ka ap di tèt nou, 'Sa vrèman ankourajan! Ou kwè m ap janm jwenn kè kontan moun jwenn lè yo ede moun vin sèvi Jewova? Siman w abitye etidye Labib ak moun, men w poko gen etidyan w ki vwe lavi l bay Jewova e ki batize. Petèt w ap mande tèt ou, 'Èske m ap janm ka ede yon moun pran laverite? E petèt ou se yon paran ki nouvo nan laverite. Epi, w ap di tèt ou, 'Ki jan m ka rive touche kè pitit gason m oswa pitit fi m pou l vin aprann renmen Jewova menm jan avè m? Petèt ou pa yon moun ki viv sante oubyen fizik ou ap bese akoz laj. ou ka mande tèt ou, 'Èske m ka jwenn kè kontan nan travay predikasyon an? Frè m ak sè m yo, Jewova pa ta renmen nou dekouraje. Jewova pwomèt ou l ap ede w, ou mèt gen asirans l ap ede w. Pou n ka wè ki jan Jewova kapab ede nou tout, ann pran yon ti tan pou n pale sou fason Jewova te ede apot Pòl. Lè n panse ak apot Pòl, ki sa k vin nan lespri nou? Petèt w ap panse ak yon frè ki travay di e ki gen anpil enèji, ki te fè anpil vwayaj antanke misyonè. Pa gen okenn dout, apot Pòl te jwenn anpil bon rezilta nan travay predikasyon an. Men, èske apot Pòl te jwenn tout bon rezilta sa yo sèlman grasa efò l te fè? Non! Se avèk imilite li te aksepte èd lòt moun. Pa egzanp, si nou te li istwa ki nan Travay chapit 16 ak chapit 17 la, Istwa kote Silas t ap vwayaje ak apot Pòl Nan vwayaj sa a, yo te rive nan vil Filip. Pòl ak Silas te kontan gen posiblite ede tout yon fanmi vin kretyen e ki batize. Men, gen yon detay trè enteresan nan istwa sa a nan Bib la. N ap wè chak fwa yo site non Pòl, non Silas parèt nan istwa a tou. Anfèt, ekspresyon Pòl ak Silas la parèt sis fwa youn apre lòt. Ki sa sa aprann nou? Sa montre lòt moun te ede apot Pòl, li pa t ap travay pou kò l. Nou menm jèn, kite m poze nou yon kesyon, Èske w sonje yon bon zanmi apot Pòl te genyen ki te abitye vwayaje avè l? Nou gen rezon, Timote. Pandan anviwon katòz an, yo de a te travay ansanm nan sèvis Jewova. Èske Pòl ki te gen plis eksperyans te vrèman wè Timote kòm yon moun ki ka soutni l, yon moun ki te kapab ede l? Se konsa l te wè l. Pa egzanp, yon ti tan anvan apot Pòl te mouri, li te ekri Timote, jèn zanmi l lan, li te di l, Fè tout sa w kapab pou w vin kote m tousuit. Pòl pa t janm kite ògèy anpeche l mande èd. Nan Travay chapit 18, Bib la pale de yon koup marye, Akila ak madanm li Prisil oswa Priska, yo de a te ede Pòl. Nan vil Korent, yo pa t sèlman akeyi Pòl lakay yo, men yo te envite l vin travay avèk yo nan fè tant. Bon, èske nou ka imajine jan twa moun sa yo te gen kè kontan tank yo t ap travay ansanm, pa sèlman nan biznis fè tant lan, men tou nan soutni Wayòm nan ansanm? lè apot Pòl te kite Korent, èske n sonje sa Akila ak Prisil te fè? Yo t al avèk Pòl nan vil Efèz. Nan vil Efèz, Akila ak Prisil te ofri kay yo pou frè ak sè yo fè reyinyon. Yo te kontinye ede lòt moun. Travay chapit 18, vèsè 24 fè konnen Akila ak Prisil te vin rankontre Apolòs. yon kretyen ki te sot ann Ejip, e selon sa Bib la fè konnen, li te pale byen e li te konn Ekriti yo byen. Aktout sa, Apolòs te bezwen moun ede l, paske gen kèk ansèyman li pa t fin byen konprann. Bon, ki jan Akila ak Prisil te ede l? Men sa n li nan Travay 18, vèsè 26, Yo pran l avèk yo e yo esplike l chemen Bondye a yon fason ki pi egzak toujou. Bon, fè yon ti reflechi sou sa, Si koup sa a ki te konn fè tant pa t pè pale ak Apolòs, pou yo se te frè yo, se te yon fanmi, e afeksyon yo gen pou fè yo a te fè yo pran dispozisyon pou yo ba l èd li te bezwen an. Lè n fè yon ti reflechi sou jan apot Pòl te wè moun ki te konn ede l yo, Ki jan n panse li te wè bèl koup marye sa a? Tanpri, ann li pawòl apot Pòl li menm Jewova te pouse l ekri nan Women 16, vèsè 3 e 4. Se Women chapit 16, vèsè 3 ak vèsè 4. Ann li l ansanm. Salye Priska ak Akila pou mwen. Yo se konpayon travay mwen nan Kris Jezi. Yo te riske vi yo pou mwen. M ap di yo mèsi, men se pa mwen menm sèlman, se tout kongregasyon ki nan nasyon yo k ap di yo mèsi tou. Apot Pòl te vrèman apresye koup fidèl sa a, li te wè yo kòm konpayon travay li. Ki sa tout sa n sot pale la yo aprann nou sou apot Pòl? Se vre, apot Pòl te jwenn bon rezilta nan travay predikasyon an, Men sa pa t posib sèlman grasa efò pèsonèl li. Jewova te bay apot Pòl èd li te bezwen an pou l reyisi nan sèvis li, e Jewova te itilize frè ak sè yo pou ba li èd sa a. Frè m ak sè m yo, Jewova bay ni nou menm ni mwen menm èd sa a frè n ak sè nou yo. Nan videyo ki vin apre a, gad ki jan Nita te jwenn bonjan èd nan men yon lòt sè.
M eseye fè tout sa m kapab pou m ankouraje Jad al nan reyinyon. Se chak jedi ak dimanch. M panse wap byen renmen l. M pa pwomèt map vini.
Sa bèl siw vini. Banm ekri l poum raple l de nou. Byen, son bèl ide.
Èske w te eseye mennen lòt moun nan etid la?
Petèt m potko fè tout sa m kapab. Ou ka ale avè m demen aprèmidi?
Sa fè lontan m pa tande mizik sa a.
Ou konn gwoup mizik sa? Si m konnen yo, m te abitye al gade yo toutan k ap jwe. Anvan m te vin Temwen. Se pa vre! Ou renmen stil mizik sa? Ou pa fin kwè m? Oh! Valiz sa twò gwo. M pa ka jwenn anyen ladan l.
Abigail?
Ah, lè m te jèn.
Ou, ou te nan yon gwoup? Solèy la ap byen briye. Ah, m renmen misik sa. Anfèt, m fèk gen albòm sa a.
Donk, m p ap la lòt semèn.

Èske n te wè ki sa Nita te fè lè lòt sè a te ba l konsèy? Li te suiv konsèy la e sa te bay bon rezilta. Menm jan ak Nita, sa ka rive nou bezwen yon kalite èd k ap pèmèt nou akonpli ministè nou nèt. Pa egzanp, lè nou gen pou n fè nouvèl vizit oswa kondui yon etid biblik, èske yon frè oswa yon sè nan kongregasyon an te ka ede nou vin pi maton? Nòmalman, nou tout kapab jwenn èd sa a si nou pale ak pwoklamatè ki gen bonjan eksperyans e ki maton nan fè nouvèl vizit ak kondui etid biblik. E si w son paran ki ta renmen ede pitit ou vin renmen Jewova ak tout kè yo? Sa w panse si w ta mande kèk paran oswa granparan pou yo ba w kèk konsèy? Si yo te reyisi ede pitit yo vin renmen Jewova epi pou yo batize antanke kretyen, y ap byen kontan pataje eksperyans yo te fè ansanm avèk ou. Bon, e si akoz laj ou, ou vin pèdi fòs e sante w ap bese? Nou ka bezwen èd frè ak sè yo selon sitiyasyon nou. Pa egzanp, nan anpil filyal, frè ak sè nou yo ki aje e ki enfim kontinye preche regilyèman e yo jwenn bon rezilta. Ou konn sa k fè sa? Ansyen yo nan Betèl la mande jèn pwoklamatè yo pou yo bay temwayaj ak frè aje yo pa mwayen lèt ak telefòn. Men ki sa yon sè ki rele Nancy, ki te gen prèske 90 an alepòk, te di, Pou mwen, ekri lèt pa yon senp aktivite, se travay predikasyon. Moun yo bezwen konn laverite. Sa a ankourajan! Èske n te konnen yon gwoup granmoun nou renmen anpil nan mwens pase ennan te fè plis pase mil èdtan nan travay predikasyon an? Yo te ekri plis pase sis mil lèt, yo te fè plis pase de mil apèl e yo te plase plis pase sis mil piblikasyon. Frè ak sè sa yo te jwenn bon rezilta nan travay ansanm, e se pa ti kontan kè yo te kontan! Franchman, nou tout ap dakò nou bezwen gen imilite pou nou admèt nou bezwen èd. Nou kapab imite Apolòs. Byenke l te pale byen e l te konn Ekriti yo byen, li te aksepte èd li te bezwen an. Èd sa a te byen itil e sa te itil tout lòt moun li t ap anseye annapre yo. Donk, men leson an, Eseye panse ak moun tankou Prisil ak Akila ki kapab ba ou èd ou bezwen an. Ou ka fè moun sa a konn pwoblèm ou epi mande l preche ansanm avè w oubyen mande l akonpaye w nan yon etid biblik. Bon, si ou gen yon bon ti tan depi w ap sèvi Jewova, èske ou gen posiblite pou w ede yon moun? Si se sa, n ap ankouraje w gade moun bò kote w yo e pran inisyativ pou w ede yo. Si w ta wè gen yon frè oswa yon sè ki ta byen bezwen yon ti konsèy, Pa ezite! Ou kapab chwazi yon bon moman pou w fè ti pale ansanm avè l. Pa egzanp, ou ka di l, Èske w pèmèt mwen ba w yon ti konsèy? oubyen Men ki jan m abitye fè sa. Sonje sa, depi nou janti e nou pran ka moun tankou Priscille ak Aquila, wi, pawòl nou ak egzanp nou ap yon benediksyon k ap ede frè n ak sè n yo fè disip ak kè kontan. Ki sa n te aprann nan dezyèm diskou sa a nan senpozyòm nan? Premyèman, frè ak sè n yo se kado Jewova ban nou pou ede n nan travay fè disip la. Dezyèmman, lè n travay ansanm e nou youn soutni lòt, kè nou tout ap kontan anpil nan bèl travay predikasyon nou an. Kounye a, frè Gerrit Lösch, yon manm Kolèj santral la, pral prezante nou twazyèm e dènye pati nan senpozyòm sa a. chèche jwenn kè kontan nan travay fè disip la, aksepte èd Jewova, lapriyè.
Anmweyy! Siman de pwofèt, menm yon fwa nan lavi w, ou konn tande moun k ap rele, Anmweyy! Petèt, menm ou menm, ou konn fè rèl sa a tou bay Jewova. Nan Sòm 30, vèsè 10, David te di lan yon chante, Ede m, o Jewova! Jewova pa sèlman ede nou lè nou an danje, li itilize plizyè bon fason pou l ede nou chak jou nan lavi nou. Ki fason konsa Jewova itilize pou ede nou? Toudabò, annou li nan Revelasyon chapit 14, vèsè 6. Youn nan fason Jewova ede nou, li ban nou yon seri zanj fidèl pou ede nou nan travay predikasyon an. Lan Revelasyon 14, vèsè 6, men sa Jan te di, Epi m wè yon lòt zanj k ap vole lan mitan syèl la, li gen yon bon nouvèl k ap dire pou tout tan, pou l anonse moun ki abite sou tè a, moun tout nasyon an, tout tribi, tout lang ak tout pèp. Se pa jis yon sèl grenn zanj k ap soutni travay predikasyon an, men gen anpil zanj k ap fè sa. Se grasa èd ak direksyon zanj sa yo ki fè nou rive jwenn anpil moun ki gen bon kè lè n ap preche. Dezyèmman, Jewova sèvi ak lespri sen l pou l ede nou. Grasa fwi lespri a, nou vin pi bon anseyan e li ede nou atire moun ki tankou mouton yo vin nan laverite. Twazyèmman, privilèj nou gen pou nou priye a se yon fason Jewova ede nou. Jewova enterese pèsonèlman nan sa n ap fè. Anseyan Labib yo ak etidyan yo bezwen èd Jewova Sòm 127, vèsè 1 di, Si se pa Jewova ki bati kay la, se pou granmesi travay yo travay di pou fè kay la. Katriyèmman, Jewova ban nou sajès nou bezwen an. Sa montre nou gen sajès lè nou priye Jewova pou l ban nou sajès ki sot anwo a, Jan Jak 3, vèsè 17 di sa. Senkyèmman, Jewova ban nou kantite fòs nou bezwen Sa ede n anpil lè nou n fatige, nou dekouraje, oubyen nou gen anpil travay. 1 Pyè 4 vèsè 11 pale de fòs Bondye bay. Se pou n priye Jewova pou l ban n èd, sajès ak fòs nou bezwen an. Nan videyo ki vin apre a, gade tout pouvwa sa genyen lè n priye pou etidyan nou.
Konbyen tan Jezi t ap bezwen ret la anvan Jewova te fè l vin wa? Bon, ki jan nou fè konnen Jezi pa t vin wa lè l te sou tè a oswa tousuit apre l fin resisite? O
Paske l pa t vin wa.
Oke, poukisa Jezi te di disip li yo pou yo priye?
Oh yes ah ok m konn repons lan se pou wayom ou an vini sa vle di li tap pale de lavni. Men, ki jan nou fè konnen sa k ap pase nan syèl la toutbon?
N ap jwenn repons lan nan vèsè ki site yo. Donk, annou li yo. Anvan w ale, m t ap ankouraje w pou w fè yon ti preparasyon Anvan nou fè etid la, m t ap vrèman. M pa kapab!
M tèlman okipe! M konnen w okipe. Nou tout okipe. Ou pa konprann sitiyasyon m. M dwe ale.
M pa t konn ki sa pou m fè ankò. M te panse etid la te enpòtan pou li. Men sanble se pa vre.
Semèn pwochèn, egzèmen! Se swa nou pase, swa nou double.

Epi m te sonje pawòl ki nan 1 Korentyen 3 vèsè 6 yo, ki di, Se Bondye ki fè sa k plante a grandi. Donk, m te mande l pou ledejad, epi m te kite sa nan men l.

Ou te strese. Ya, men se pa sa sèlman. Anfèt, m konnen ou te gen rezon. Men m pa t vle admèt sa. Bay vag.
Ret la. M ka montre w kijan pou w prepare?
Oke. ok wi. Merci Jehovah. Ok.
Kijan lapriyè kapab ede nou nan travay fè disip la? Tanpri, annou li Filipyen chapit 1, vèsè 9 ak vèsè 10. Men sa m ap kontinye mande nan priyè mwen, se pou lanmou nou kontinye ogmante chak jou pi plis avèk yon konesans egzak, avèk yon konpreyansyon total pou nou ka rekenèt bagay ki pi enpòtan yo, dekwa pou nou ka san defo e pou nou pa tounen yon obstak pou lafwa lòt moun, jis nan jou Kris la. Apot Pòl te priye pou lanmou kretyen Filip yo te ogmante pi plis, avèk yon konesans egzak e avèk yon konpreyansyon total. Ann fè menm jan pou etidyan nou yo. Mande Jewova pou lespri sen l gide panse nou ak aksyon nou ak pa etidyan nou yo tou. Priye ak tout kè w avèk konfyans Jewova ap koute w. Sòm 65 vèsè 2 di, O ou menm ki tande lapriyè tout kalite moun gen pou vin devan ou, montre etidyan w yo ki jan pou yo priye. Pa jis ankouraje yo pou yo fè sa, se pou nou ensiste sou sa. Lè etidyan yo aprann priye, sa ap ede yo vin gen yon relasyon sere sere ak Jewova. Se pou w priye pou etidyan w yo e ansanm avè yo. Site non yo nan priyè sa yo. Se pou w gen konfyans Jewova ap reponn priyè w yo ak priyè pa yo. Tanpri, ouvri Bib ou lan Travay chapit 10, vèsè 9. Apot Pyè ban nou yon bon egzanp. Li te yon moun ki te konn priye. Travay chapit 10, vèsè 9, li di, Nan demen, etan yo te toujou nan wout e yo t ap pwoche toupre vil Jope, Pyè monte sou do kay la pou l priye. Se te anviwon sizyèm èdtan nan jounen an. Nan menm chapit la, Kònèy ban nou yon bèl egzanp tou. Nan Travay chapit 10, vèsè 30 e 31, gade sa l di apot Pyè, Sa gen 4 jou kounye a, pandan m te lakay mwen, mwen t ap priye lan nevyèm èdtan lan jounen an, menm kote a, gen yon mesye ak yon rad klere vin kanpe devan m, e li di. Kònèy, Bondye tande priyè w, li sonje byen w fè pou moun ki pòv yo. Jewova te reponn ni priyè apot Pyè a ni priyè Kònèy la. Jewova ban nou tout sa n bezwen pou n ka gen plis kè kontan nan travay fè disip la. Lè yo te di Jan ki te konn batize moun nan Jezi te gen anpil disip, Jan pa t vin jazou Jezi. Nan Jan chapit 3, li te reponn, Se sa k fè kè m kontan nèt. Aktivite Kris la dwe kontinye ogmante, aktivite pa m dwe kontinye diminye. Si nou pa rive fè disip pèsonèlman, se pou n rejwi ak frè ak sè k ap fè disip. Zanj yo kontan malgre yo menm yo pa fè disip. Lan Lik 15, vèsè 7, Jezi te di, Ap gen plis kè kontan lan syèl la pou yon sèl moun k ap pratike peche ki repanti pase pou katrevendiznèf moun ki jis ki pa bezwen repanti. Nou kontan tou dèske nou gen Bib la ak bonjan zouti pou n fè rechèch, sou fòm enprime, sou fòma elektwonik, sou fòma odyo. Nou kontan gen frè ak sè nou yo bò kote nou, k ap soutni nou. Nou ka mande yo konsèy, nou ka mande akonpaye nou nan travay predikasyon an, menmsi nou fè sa pa mwayen Entènèt oswa pa mwayen telefòn. Menm si nou pa kapab ansanm pou reyinyon kongregasyon yo, nou ka konekte avèk yo pa mwayen Entènèt. Konsa nou tande yo e nou wè yo, sa ankouraje nou. Sonje kado Jewova ban nou yo. Nou te site l nan kòmansman diskou a. Premyèman, nou gen privilèj priye Jewova. Dezyèmman, zanj Bondye yo ap ede nou. Twazyèmman, lespri sen ap ede nou. e katriyèmman, sajès ki sot anwo a, e senkyèmman, fason Jewova ede nou pou n gen kè kontan, pou n rete pwòch avè l. Jewova ban nou tou sa paske l gen sousi ni pou nou menm ni pou moun n ap anseye yo. N ap jwenn anpil kè kontan nan travay predikasyon an si nou byen pwofite èd Jewova ban nou an. Pou fini, nou ta renmen site yon bagay ki gen anpil valè ki bay anpil kè kontan. Sòm 25, vèsè 14, Se moun ki gen lakrentif pou Jewova yo ki bon zanmi n e ki priye l. Se pou nou kontan rete zanmi Jewova. Se pou etidyan nou yo kontan rete zanmi Jewova pou tout letènite.
Mèsi, frè nou yo, dèske nou ede nou wè tout fason Jewova ede nou.